Manzèl di, Mesye, m salye nou. E nou pral nan premye pwen ke nou te di nou pral pale jounen jodi a, ki se Pak Karakòl. E Pak Karakòl nan peyi Dayiti nou konnen son faktori. Men kèlke semèn de sla, Yo te kanpe Pak Karakòl, pa t ko menm genyen anviwon 2 moun, bon, anviwon 2 moun sèlman ki te enfekte nan peyi a, yo te kanpe Pak Karakòl. E kanpe yo te kanpe Pak Karakòl, anplwaye t antre lakay yo, e tout moun t ap poze tèt yo kesyon, nou gen yon Leta responsab, ta sanble. Men. Jounen jodi a nou gen plis ke 44 moun ki enfekte nan kowona viris e nan sen michèl nou pa konn konbyen paske leta pa pran responsabilite yo e menm nan sen michèl de latalay kote ke bèlj ki te soti an ewòp lan ki genyen òfelina li lòt bò an se li yo te deklare tout an premye pozisyon ki te vini ak kowona a bèlj sa a m kwè l retounen lakay li e yo te mete sen michèl de latalay An izol, an karantèn, m te gen dwa ap di, Ebyen, mèdam, matmwazèl, ze mèsye, e nou konnen, Sen Michèl de Latalay, mè prensipal la, p ap viv Sen Michèl de Latalay, sa vle di, e mandan yo deplase y al vote yon moun, moun nan ap viv Ozetazini Damerik. Se mè adjwen an ki ap viv onivo Sen Michèl de Latalay. Ebon m vini ak orijin e kote vil ki te genyen e anvan tout tout vil nèt kote yo te jwenn premye moun ki enfekte nan kowonaviris ki se bèlj ki genyen e òfelina li lòt bò an. Madam matmwazèl di mesye pak karakòl se kote k gen anpil moun ap travay ladan sètadi peyizan yo E jèn moun kou granmoun y ap travay nan faktori. Men se pou faktori ki gen yon lè ayisyen vrèman medam matmwazèl e mesye. Moun sa yo plis travay se pou aletran se pou etranje. Men sè dènye tan gon seri de gwo babin ki gen pwoblèm yo vin gon pwoblèm o nivo entènasyonal la. de rupture de stock, yo bay presyon a gouvèneman ayisyen an pou fè malere, malerez yo pou yo tounen travay ba yo. A vle di nenpòt kèl pri a peye a, fòk y al ekspoze tèt yo onivo de pak karakòl. E se pa yon sekrè pou pèsòn maten an lè nap gade konbyen moun ki sou ling pou yo al retounen travay mèdam matmwazèl e mesye san respekte pyès nòm mèdam matmwazèl e mesye e sou kesyon ki lye a kowona viris la covid 19 ou byen covid 19 mèdam matmwazèl e mesye men Nou pa janm konn kiyès kap bay leta sa gwo kokennchenn presyon sa yo pou pak karakòl fonksyone. Gen gen Old Navy. Aprann sa Old Navy. Nou konn a Ayiti nou wè nou met ti mayo Old Navy nou. Genyen Walmart kote bagay yo pa tèlman chè lè moun y achte ti mayo yo sou yo e bagay sa yo. Gen Johnson and Johnson. Se 3 antrepriz sa yo mèdam matmwazèl e mesye ki Met presyon sou wonn ki. Wonn ki a, se li ki yon towo ki orijin koreyen, ki gen yon gwo kokennchenn antrepriz, se li ki finanse antrepriz e gwo kokennchenn prezidan sa ki gen menmiz li nan peyi Dayiti ki rele Bill Clinton, medam, matmwazèl e mesye.

Ki, se, kòman m te gen dwa di sa, ki finanse kanpay yon pakèt gwo kokennchenn prezidan nan lemondantye, e sitou Lèzetazini Damerik, epi se yo tou ki finanse fondasyon anpil èks prezidan genyen atravè lemond, mèdam, matmwazèl, e mesye. Sètadi ke se pou m di nou, konpayi sa a pwisan, moun ki nan tèt li a, li pwisan, misye rele Wong Ki, Wong. Ki Kim Hong ki Kim sa m di nou son koreyenn ye men ki gon ora entènasyonal ekstraòdinè. An 2013 misye te bay Bi Clinton. Anviwon 10 milyon de dola US pou fondasyon Clinton. Clinton nou wè la se youn nan pi gwo kowonpi ki genyen nan karayib la, nan amerik di nò. Ebyen misye se li k met kou l, se li k met pye sou kou anpil mafya ou wè k nan peyi dayiti. Depi yo wè Clinton yo tout bese paske yo gen dosye O nivo o nivo de depateman deta.
Ayiti Toutouni sou Ecoute FM de Montréal.
Tout nèg Denis O'Brien sa yo nou wè la a, yo tout nèg sa yo responsab jounen jodi a pou fè pak karakòl ouvè pou nou fè tout ti malerez nou yo si youn gen kowonaviris pou pou pou pwopaje l nan mitan yo tout jiskaske bon pa menm gen lopital m pa menm pale de mouri ankò jiskaske y al fouye yo nan twou Men sa sèlman pou m di nou. Kalbò yon bon jan terapi k ap fè w tou diyan yo p ap ka di poutan l te gentan toutouni. Gade jan nou ret chita ap gad sosyete an. Toro sak nou wè k rele O'Brien nan se li k mèt Digicel yo. Ti maten bout nou wè nou tande moun ap pale de maten bout it's like maten bout is is nothing. Maten bout son son son jis on sib nou wè devan zye nou. Men le mètre dè mètre rele Denis O'Brien. E maten bout nou konnen se konpè e towo sak rele Bill Clinton nan. Bill Clinton sa nou wè la e pa nè e pa gason pitit la non. Se Bill Clinton ki kontwole tout Ayiti a la. Atansyon moun pak karakòl yo. Paske si yon si youn nan nou gen korona m pap ba nou manti Se gwo toryan sa yo ki pral fè bagay sa pwopaje nan mitan nou tout lè ke yo bay gouvèneman an presyon epi minis Jouthe soti nòt li kareman pou l mande tout moun retounen travay jounen maten an la epi pandan se tan y ap pran nou pou pakèt makak nou menm k al lekòl nan mond lan nou menm k al lekòl nan peyi a y ap di nou o wi respekte nòm konfinman yo rete lakay nou lave lè men epi men men men kote an e di nou menm Manman nou papa nou yo kap travay nan pak karakòl yo pa itil anyen kit yo mouri se pòv ki mouri yap fouye yo nan twou.
Ayiti toutouni sou Ecoute FM. Tout pouvwa sa Clinton gen nan peyi a se garanti li garanti mafya sa yo k nan peyi a ki gaspiye kòb petro caribe a vote contre kontre Maduro, yn fwa ke w vote kontre Maduro o nivo de OEA de l'ONU, kòm kwa ou pa rekonèt li kòm prezidan, epi lòt ti bonnonm Guaido ou jan misye rele a, e li k prezidan lejitim, ebyen mèdam matmwazèl zemèsye, depi Guaido moute nan tèt Venezuela, lap efase dèt petrokaribe a ou menm ki ayisyen kap di kèt kòb petrokaribe a bagay konsa pa pral sinifi nothing pou ou li pa gen pyès pwa devan la jistis ankò paske la dèt a ete efase. Depi 2. Petro karibe a efase, afò ton don avoka ap vini lap di konsa bal kòb petro karibe, bon peyi k ba oul la koupel kon efase dèt la ou menm kounye a ou pral devan avoka ou pral devan jij ou ap mande baw kòb petro karibe bon se garanti sa yo genyen de Washington ki fè ke jounen jodi a ou wè nèg yo kè poze paske Bill Clinton via depateman deta ameriken via Washington yo di yo ke Une fwa ke putchist ki o nivo Venezuela a, ki deklare tèt li prezidan sena a, ki deklare tèt li prezidan de la repiblik la, ebyen misye lè l vin prezidan, e sa k fè yon pakèt peyi la ki dwe Venezuela yon seri de ti bagay, yo tout ale sou menm wout la, e reyinyon sa kote mwen menm avè w n ap pale la Jovenel te ladan, e kibò l te ladan se pa t Washington, se te West Palm Beach nan Milago la. Kote nou wè Dano Jump gen rezidans prive l, kote nou wè Dano Jump chanje adrès li, l soti New York, l al rete nan o nivo de Florida, pli presizeman nan West Palm Beach, paske misye di ke tout otan ke Bill Blasio Maire de New York, li menm li pap ret nan New York, paske Bill Blasio le Maire de New York avè deklare ke New York c'est une ville sanctuaire, sètadi ke misye di pa gen yon imigran kap viv o nivo de New York Kit li legal kit li pa kit li ilegal pou la polis ka aretel pou yo depotel jump te enève epi jump di on vil konsa li paka fè patil poul gen adrès ofisyèl li ladan li retire adrès li lal voye nan milago nan west palm beach bat bravo pou la jenès. Di nou n pran nan mafya lokal e mafya entènasyonal la. E la la, e la a wi m di nou an. Nou pran nan mafya lokal, an menm tan tou nou pran nan mafya entènasyonal. Gade, gade, gade sa yo fòse leta peyi ou ap fè. Pandan se tan, nan gon seri de mesye dam nan san, nan Repiblik Dominikèn, yo mande yo pou yo antre non sèlman pou yo peye biyè avyon yo, men o nivo de, de, de, de otèl nan peyi Dayiti yo, Visa Lodge e lòt otèl ki, ki, ki bò dcpj a, e m bliye non li, e m te pale de li yè, epi di kou, se la pou yo peye epi pou y al fè 14 jou. E pou yo izole tèt yo pandan 14 jou. Si pandan 14 jou sa a, yo ta wè yo pa genyen kowona, ya antre lakay yo. E konbyen kòb pou yo peye madam, matmwazèl e mèsye? Se anviwon 2800 konbyen dola ameriken! Se pa ayisyen medam, matmwazèl e mèsye. Pòv nou yo, malere nou yo k k al etidye, pòv nou yo k ap viv Ozetazini Damerik, malere nou yo k ap viv o Brezil. Si yo vle antre nan peyi a, fò yo fè rezèvasyon nan seri de otèl pandan 14 jou k ap koute yo 2 mil, anviwon 800 dola US, epi yo pè pale sa nan peyi a.
Ayiti Toutouni sou Ecoute FM de Montréal.
Teknisyen bat bravo pou lajenès. Pae lajenès merite ti bravo l, bay bat bravo pou lajenès.
Ayiti Toutouni, yn emisyon sosyo politik. Ayiti Toutouni.

Mwen renmen la jenes anpil. Ou konn sak bel nan la jenes sa teknisyen tout la jenes prezan men gen seri de gen toro yap rele moun kopyel voye ban mwen kopyel voye ban mwen ma gadel aprè kopyel voye ban mwen ma gadel aprè map gadel aprè voye kopyel pou ka voyel ban mwen tan veye kilè èske nou wè emisyon an fini sil fini ok voyel ban mwen ma pral gadel aprè yo elè sa elè sa yo tout wi o wi elè sa yap gade. Ou te tande Morvan? Wi, m te tande l. Ou te tande l a ki? Ou te tande l? Li fèk fini la wi, voye l ban mwen. Epi y al chita, pran dezèdtan, pran twazèdtan yo, bann mafya yo, pou y al gade. Nou chire, paske emisyon sa a se emisyon lajenès. Lè m ap pale de lajenès, teknisyen toujou sonje sa, e pa mwen menm, e pa ou. M di w sa 80 tan, paske menm! Men ide ki pou deklentche mouvman tout bon vre a, li gen dwa soti don moun 83 zan. Enhen, paske ide jenyal la gen dwa soti de 83 zan, e 83 zan sa gen dwa pa t menm patisipe nan kraze bout peyi sa. Gen nèg ki patisipe nan kraze peyi a, li rejèn nou wi. Li di l prè li menm lè gen lajistis pou l al remèt tout sa l te vòlè yo. Depi mouvman lajenès rekòmanse li menm sa l te pran an li pa t anpil li prè pou l remèt li. Li regrèt li te konn patisipe kot moun sa yo, kot mafya sa yo. Li menm li pa t la pou sa, paran l te voye l lekòl, s on èrè, s on èrè de peyi. Li prè! Pou l remèt tout sa l t vòlè. Bat bravo pou la jeunesse. Ayiti Toutouni sou Ecoute FM de Montréal.

Se li k rele ona nan peyi dayiti. Gen nèg kap di mesye oh tann dat map travay m kontribye nan ona m pa janm jwenn anyen nan nan ou pral tande koze. E nou gen anpil direktè ona nou gen poun pase pran men nap pase pran sak gen la a lè aktyèl la ki rele chesnèl pyè. Nou blije pase kounya paske gen emanyèl. Menard ki te nan tèt ona tou m sonje misye te onivo de KEP a tou li te fè yon ti tan e m toujou di tout moun sa Emmanuel Menard se yon mafya ki genyen nan peyi dayiti yo tout fè pòz edike yo yo tout fè pòz moun fò yo poutan se pakèt mafya yo ye e si w kwè sa m ap di w la se manti Mande Emmanuel Ménard, ansyen direktè ona sa, si l pa efase yon dèt de 21 milyon de goud nan ona ke l fè madanm ni prete pou ti bout restoran devan Epidò a k rele Entre Nous. Sa pa gen manti ladan, medam, matmwazèl e mesye. Si nou kwè sa m ap di nou an se manti nan efase dèt nan lona, M mande Profane ki se Depite o nivo de Ti Rivyè ki t bay gang nan Savyen yo Odma yo zam si l pa fè yon ti dam ki rele Katy efase dè milyon de goud pou li o nivo ona. E apre kòm rekonpans lè ti dam nan gen ti pwoblèm avè l an mennaj li di l ap di sa si l pa ba l pwazon yon premyè fwa ti dam nan pa mouri li fè lavaj li pa mouri epi l envite l nan fèt anndan lakay li nan Ti Rivyè Li manje l. Granm maten, li pa kite anyen. Epi a dizè di maten, li pran vye mò li, li vlope l avèk gwo blòk glas, epi l vin mete l nan Albè Chansi, yon vye mòg ki onivo de Petyonvil. Blo, nan konprann, men nan machin ofisyèl leta wi, epi yo, yo blo, yo pran yon gwo blòk gla, glas, dabitid, yo mete sou bourèt yo nan peyi dayiti, epi l, li vlope pitit moun yo l, li fin manje nan latibonit avè l, yon timoun tout onzè k ap pale a paran l nan telefòn, epi a minui, mèdam, matmwazèl, se mesye, in, i, in è de tan apre, li pa t janm di moun yo, se, li pa t konnen si pitit la t ap pale a fanmi l, epi, epi, epi li al dòmi, epi, epi, i, i, i, i asasinen pitit moun yo. A dizè di maten, li mennen l vini nan machin ofisyèl moun yo avèk avèk chofè l, avèk avèk sekirite l, epi misye ret lakay li, epi depi lè sa l koupe telefòn an ras sa nèt nèt nèt nèt. Epi lè ke moun mòg yo pi anraje toujou, yo resevwa mò sa k vlope tou frèt a blòk glas. Medam, matmwazèl, zen mesye, men kòman nèg yo kriminèl nan peyi Dayiti. Poutèt ti fi a ta pral pale de pil milyon de goud sa yo li te efase pou misye. Gad dcpj se direksyon santral polis sousou ki gen nan peyi a. Mwen egrèt sa anpil. Paske gen de dosye map met sou tè ou sipoze rele m di Morvan John Colem nou bezwen w. Eske se nou k pou vin chèche w oubyen se kote w pou n vini. Bann kreten. On nèg ta rete menm o Liban lap bay deklarasyon sa yo, FBI, cia ap deplase yal chèchel sil son ameriken ki ekzile nan zòn sa yo. M sezi wè dcpj kwaze bra li, etan done yap travay se yon pakèt restavèk yo ye.